Wo kòmandman lame Dayiti a bay lòd pou degrade epi revoke 2 sòlda nan plen kamera ak mikwo laprès ayè vandredi 5 jwen 2026 la, ebyen sitiyasyon sa ki li menm fèt nan baz militè lame Dayiti a, ebyen selon enfòmasyon se ta 4 sak suk ke 2 solda sa yo menm yo te volè enben se sa ki lakoz yo degrade yo ayè vandredi 5 jwen an. Genyen seleksyon ayisyèn nan ki li menm pèdi 2 a 1 devan Pewou, se Isidor ki te ouvri skò a men malerezman Ayiti ta pral pran 2 gòl par la suite 2 kònè nan fen match lan avèk 2 kout de kònè ebyen Ayiti ta pral pran 2 gòl. Genyen journaliste Jean Monard Metellus ki kapab twouve l nan sityo ki twouve l nan sitiyasyon difisil puiske li gen pou l parèt devan lajistis pou dosye asasinay Jovenel Moïse la ebyen ann al koute Theriel Thelus li menm ki t ap esplike ebyen koze Jean Mona mete lus la. Pa bliye sou chanèl sa nou la pou nou baw enfòmasyon nan bon ti mamit pa bliye abòne pataje like video yo ebyen voye video sa bay yon lòt zanmi w poul kapab tande bon jan enfòmasyon. M pa pale sou sa depi avan yè men nou ka wèl sou rezo a. Se lafè de Jean Mona mete lus wi jij Cyprien kap trete dosye Jovenel Moïse yo envite Jean Monard Metellus, ansyen journaliste de Caraïbe FM. Bon, mwen ose di ansyen, paske menm jan mwen avò, nou pa janm gen nouvel Jean Monard, mwen pa konn si la dou gouch, si la dwat, mwen pa konn kote misye ye. Malerezman, depi l'affaire de Jovenel, emisyon interseksyon, emisyon ramase, yo kraze. E se de emisyon sa ke misye tap dirije, te gen pil ekout sou peyi a. Jean Monard misye efase. E se kan menm grav paske on nèg nan tranp Jean Monard, misye ki gen kapasite pou l ta fè kreye nenpòt espas. Pwobableman misye akayik, misye kapab tou parese. Paske gen pil nèg ki sou rezo a la ki pa gen kapasite Jean Monard gen an matyè danaliz men kap pase. Misye tou efase tèt li. Koman l fè efase? Bon, m pa konnen, m pa, m pa, misye m pa pale avè l, m pa konnen anyen de Jean Monard, sa di m pa konnen sa misye fè. E misye efase. Men nan kat dosye misye a, bon, gon, gon, gon pike de vant fèt. Men m gen presyon yo baze sou baz deklarasyon misye te fè ki, ki grav kanmèm. Men, lè sa m tap tande emisyon sa, misye tap fon analiz pa rapò a yon diskou ke Jovenel te fè, E n sonje ke anpil moun t ap rele Jovenel apre Dye. Ou konprann? Apre Dye. Paske Jovenel te kwè ke pouvwa sa a, li genyen li pou, yo p ap janm ka pran l nan men l. E se nan kad sa a, Jean Monard t ap pale. Men, Jean Monard te egzajere nan entèvansyon l la. Ok, misye te egzajere. E si m ta al chèche nan achiv, m t ap wè ke m te fon ti kòmantè sou sa. Sè ke, paske, ekoute, Mwen menm gen anpil bagay nèg fè, gen anpil bagay moun di sou mwen oubyen yo fè etc. Mwen pa janm kòmsi di de bagay gen pou wè ak menas lanmò moun. Paske w pa janm konnen. Bon m ba w premye rezon ki fè m pa menase moun. Imajine ke yon nèg ap viv Ayiti men m ap menase l pa egzanp. Epi, nèg la gen dwa nik sòti lè yon bagay rive l. Epi yo rapidman yo di se mwen. E sa k fè m pa janm menase moun. Paske ou gen dwa menase moun nan la, ou menm w ap fè l nan dan griyen. An m wè moun pran plezi fè l. Tankou m wè gen yon sikrelo la ki ap menase gravman, ki fè, ki di de pawòl grav sou Ariana. M wè ekip Ariana soti yon nòt, men son dosye ta dwe al trete devan la jistis wi kèlke swa kote misye ye. Paske se twò fasil. Ou pa menase moun kestyon lanmò. Pa menase moun m wè nèg pran plezi fè l. Son peyi difisil. Donk Jean Monard misye te fè yon entèvansyon, m gen l la, petèt si m mete l sou machin nan m ka fè n tande sa misye te di. Ma petèt ma fè sa demen. Men se jis pou m di n ke Deklarasyon Jean Monard la te egzajere. Li te egzajere men eske sa sifizan pou jij la gen tan enkilpe Jean Monard nan kad de lafè a. Kounya sa pra m pa ka kouri di sa tou, sa depan de ki sa jij la gen nan men l. Paske efektivman Jean Monard misye te trè proch ekip SDP a lepok. Ke l te André Michel. Dayè André Michel se nèg Jean Monard kreye menm. Son verite. Andre Michel son nèg Jean Monard kreye. Sa di ke l te Andre Michel, ke l te Nenel Cassy, Youri, tout ekip lan. Ke l te John Joel Joseph. Eske n konprann? Mentnan sa depan de kisa jij la gen nan men l. E sa k fè mwen menm, m pa pral pran a lankont jij lan. M pa ka deside sa l te dwe fè. Ok? M gen dwa estime lon ti kras presipite paske l enkulpe Jean Monard. Men sa depan de ki sal gen nan menl. Tout fwa, eske l te envite Jean Monard deja? Li pat vini? M pa konnen. E mwen kwè ke jij la menm menase, si tout fwa Jean Monard pa ta prezante, e ben l kapab mete manda kont Jean Monard. Sa di, si w wè jij la aji konsa, se sur ke li posib pou jij la genyen nan menl sa ke mwen pa genyen. Menm si m te ka konstate, Menm nan dosye tap fè bòz sou rezo a, Jila ton ti kras kase danl nan dosye Pierre Esperance lan. Ou konprann mwen pa anm pale de bagay sa, mwen e moun ki, moun kap pèdi tan. Non m pa gen tan sa pou m pèdi as gen twòp bagay serye pou n regle. Se sa m pa anm pale de bagay konsa. Ou konprann? Donk, nap swiv, nou pa kapab kòm si pase ankenn otorite lòd paske n pa konn kisa yo gen nan men yo. Ok, mwen menm si m tap trete dosye a tou, sa te ka rive m te toujou konvoke Jean Monard, menm jan m tap konvoke André Michel, Don Kato, tout nèg ki te fon entèvansyon ke m pat fin konprann, ke l te Dimitri, paske nèg yo pale, gen langaj kode yo pale ke m pat fin konprann, m tap konvoke, pa konvoke yon moun pa vle di moun nan gen tan koupab. Yo ka konvoke nèg la pa rapò ak sa l di, pou l vin bay plis eksplikasyon sou ki sa l te vle di. Se ki sa bagay lan te ye? E se a pati de se moman, ou pral di jij la, ou byen komisè gouvènman, men ki sa entansyon an te ye, men ki sa m te vle di, menm jan m sonje ke te gon kestyon Arnel Belizaire avan yo te, on epòk, kote ke yo te arete misye, misye te pran plis, nenpòt 3 zan prizon, Men, yo te akize misye le fè ke l te di l ap sote anbasad amerikèn. Nan tribinal la, yo mal entèprete entèvansyon Anel la. Paske lide se pa t sote nan sans mete dife. Se te nan sans eskive. Ase kreyòl la lè w pale l, sa depan de ki sa w di, nan ki kontèks ou di l. Yo kapab toujou kòm si mal fòmile sa w di a, e sitou jodi a nan kesyon koupe lage, nèg ka koupe sa yo vle tande a. Ou konpren? Sa di, lè Anel te di sote anbasad la, sote Union School, se pat nan sans kestyon di fè, men se te pito eskive, skip. Kom si nou pap mete barikad la, nap travèse la, nou pral mete nan pwent sa, nap kite la, nou pral nan pwent sa. Men yo te arete Anel sou baz sa. Yo te akize misye de konplo kontre la syoute enteryè de leta, epi yo te ajoute sa ladan. Èske ou konprann? Sa di gen dè entèvansyon ou fè ki mande eksplikasyon. Donk se klè. Sa vle di ke n ap tann ki sa bagay lan ye. Mwen panse ke Jean Monard gen avoka li. Paske yon nan erè ke nou fè, Tout dosye nèt, se laprès ki trete l. Li pa oblije sa, laprès pa tribinal. Laprès ka denonse yon enjistis k ap pase. Menm jan w wè m ap denonse yon ekip malfèktè nan Tigwav ki touye Adams pou tèl. Sa s on krim. Paske, paske, lè w ba rive, menm yon tèks w ap li gon, gon, gon kontèks. Fò w gade kontèks tèks la ekri, e menm o nivo la Bib. Majorite tèks biblik yo gen kontèks ke yo ekri. On tèks ki san kontèks, son pretèks. Kounye a fò w gade jisteman eleman deklanchè la. Lakoz okazyonèl. Kisa ki pral provoke tèl sitiyasyon. Ann di ke yo arete Adams pou ki sa? Paske gon vagabon ki di li te rale zam zo li. Men pa gen ken eleman de prèv, pa gen ken evidans. E jij la baze sou sa l arete l. E ki kote l di yo rale zam nan sou pwòp teritwa l, sou pwòp tè l. Vyolasyon de pwopriyete prive ke ni avoka a, ni jij la se de kreten, ni batonye pa kon menm konn bagay sa. Sa sa vle di lè w vyole pwopriyete prive moun? Men piske yo te bezwen pran tè a, gen nèg ki te gentan gen plan pou gen sèt setyèm, dis setyèm, senk santyèm nan tè a, sèt santyèm ladan l. Sa di nèg yo fon konplotay antre yo pou yo te ka vòlò tè a epi yo imilye Adams, yo fè l peye yon sò pou frè l k ap kritike yo paske yo ap vann jistis nan Tigwav. E malerezman moun yo te pè pale paske m ba w garanti Si m te konn dosye a depi a la baz, depi janvye, fevriye, m ba w garanti sa pa t ap pase konsa non. Adams pa t ap mouri nan prizon konsa non. Paske nèg la pa fè anyen ki merite sa. Se sa yo laprès denonse, paske sa yo se enjistis. Ou arete yon nèg sou baz zam ilegal, alòske zam ilegal. Sa se enjistis. Se bagay mouvman gwo ponyèt. Se sa yo laprès denonse. Ou konprann? Men, laprès ka konvoke, lajistis ka konvoke nenpòt sitwayen, si l estime gen dè eleman enpòtan k kapab itil la repiblik, lajistis, e ben pa gen pwoblèm. Si gen enjistis nan sa, n ap toujou denonse l. Si gen abi otorite, abi de pouvwa, n ap denonse l. Men konvoke yon nèg pa kapab kòm si yon dram. Ou gen dwa toujou di bon kou rinkilpe l la, et cetera. Sa depan. Paske mwen m pa jij. M pa avoka non plis. Kounye a se avoka Jean Monard ki pral plede kòz la pou konnen poukisa jij la enkilpe l nan dosye a. Si yo enkilpe l se paske jisteman gen bagay jij la genyen ke mwen avè w nou pa genyen. Il n'est que d'attendre. Ok? Nou pral gade sa e answit gen gwo leve kanpe ki fèt nan Vèrèt, departeman Latibonit. Eben sa k pase se ke moun yo ap mande fòs lòd yo